Nou gran boujwa tout moun kap swiv kanal remed natirel e nou di yon gran merci a tout moun kap swiv kanal lan epi moun ki enskri ki abòne a kanal la tankou jan nou te di abòne nan kanal la se pa pou lajan son bagay gratuit li ye e sèlman klike kote ki di abòne a epi w abòne sou kanal la chak fwa Nou gon nouvo video wap ka rive resevwal. Jodi an e nou pral pale sou alfabè, alfabè anglè e alfabè fransè. Nou pral fè diferans ant 2 alfabè sa yo. Epi nou pral pwononse yo tou. Diferans ki genyen ant alfabè angle e alfabè franse, diferans lan senp. Nou ka di, pwen komen yo ki genyen antre de alfabè sa yo, se alfabè franse genyen 26 lèt, alfabè angle genyen 26 lèt tou. Men, diferans ki genyen, alfabè franse genyen si vwayèl, men alfabè angle genyen sen vwayèl. Poutèt kisa alfabè angle genyen sen vwayèl, li pa gen si vwayèl, ò se menm, se menm vwayèl yo? Se paske igrèk ki vwayèl an franse, li pa vwayèl an angle. Poutèt ki sa y pa vwayèl an angle? Se paske l pa toujou vwayèl. An angle, y pafwa l vwayèl, gen nan mo li vwayèl, gen nan mo l pa vwayèl. Si gen nan mo l gen li vwayèl, gen nan mo l pa vwayèl, se poutèt sa yo di y an angle pa yon vwayèl. Men an franse, y toujou vwayèl, se poutèt sa yo di gen si vwayèl an franse, genyen sen vwayèl an anglè. E m ap kite la anlè a la pou nou, e vensi, vensi lèt sa, kote m pral pwononse l an anglè premyeman. Lè m ap pwononse, m ta swete chak moun eseye gade l. Epi moun ki ta renmen aprann alfabè anglè, L ap ka kopye l nan papye epi li pwononse l nan moman l ap gade videyo a. Alfabè anglè a se A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sa se an anglè. An franse yo pwononse l konsa. Se menm 26 lèt lan. A, B, C, D, E, F. G H I J K L M N O P Q R S T U, V, W, X, Y, Z. Se konsa, e n ap pale de konbinezon ki genyen tou nan alfabè angle e alfabè franse. E an anglè, gen konbinezon de vwayèl. Ou gen dwa jwenn de vwayèl an anglè ki konbine. An franse tou, w ap jwenn de vwayèl ki konbine trè souvan. Men lè gen konbinezon de vwayèl, kit se an franse, kit se an anglè, pwononsyasyon vwayèl la chanje. Li pa rete menm jan an. Vwayèl la pa pwononse menm jan li konn pwononse a. An nou pran egzanp, tankou si w pran a ou mete avèk u, Ou pa di aw. Ou di o. Se menm jan avèk an anglè tou, lè w pran e ou mete avèk a, ou pa di e a, oubyen ou pa di i a, ou di i. Tankou nan izi. E si vwayèl ki genyen nan franse yo se a, e, i, o, u, y. An anglè, si sen vwayèl yo se a, se e, i, ay, o, you. Bon mwen di l ankò, e, i, ay, o, you. Bon se konsa, an gwo, nou fè diferans lan jodi a ant alfabè fransè e alfabè anglè. Nap mande tout moun ki poko abòne a kanal la yo ka fè sa e pou abòne se pa kòb sa tou koute se yon bagay pou gran mesi. Map mande tou tout moun ki gentan abòne sou kanal la e m paka rive wè non tout moun yo gen non mwen wè lè mal gade nan lis lan gen non mwen wè gen non mwen pa wè Lè m al verifye nan kanal la sa k koz sa, yo di se paske moun sa yo, enskripson pa yo a yo pa parèt, se kòm se yon enskripsyon ki kache. Malgre moun nan gen dwa fè enskripsyon an san san l pa teni kont li abòne, san l pa teni kont si abònman n nan kache. M ap mande chak moun ki abòne sou kanal la deja pou yo ka eseye fè yon yon foto, yon capture ecran Fè yon foto, voye l pou mwen nan mail mwen oubyen voye l pou mwen nan whatsapp mwen, m pral kite mail mwen e m gen mail mwen deja nan kanal la, si w fè klik kote ki di remèd natirèl la wap wè mail lan, m ap kite tout done pou yo ka voye l pou mwen paske m ta renmen salye, kòmanse salye moun ki abòne nan kanal la. Tout moun ki abòne nan kanal la, m ta renmen salye yo epi m ta renmen yo di m ki kote yo ap viv pou m salye yo pou m di tèl moun tèl moun ki ap swiv kanal la tèl kote tèl kote. Silvouplè fè sa pou mwen, tout moun ki abòne sou kanal la, ki poko, m pa ka wè tout moun nèt, bon kòm e kòm e kèk grenn non mwen wè, ò m gentan genyen 82 abòne malgre se nan plizyè peyi diferan men m ta swete chak moun ki sou kanal la ki abòne deja fè yon fè kapti fè yon foto kapti ekran w lan pou mwen epi voye l pou mwen pou m ka wè w se yon abòne epi pou m ka salye moun yo tanzantan tout moun ki abòne yo ebyen yon gran mèsi a tout moun ki ap swiv kanal remèd natirèl.